Sa k te absòbe atansyon tout moun se te match Bayern Munich fas a Paris Saint-Germain an. Yon match ki pa veritableman konble tout atant. Youn nan movèz nouvèl nan rankont sa a se ke abit santral match lan li pat o randevou, nou kapab di sa. Se larbit pòtigè Pinheiro, misye pat o randevou e m panse UEFA fè erè sa a plizyè fwa E bay de zarbit ki pa ki pa nan ki pa nan nivo rankont lan. E m panse ke se se e se youn nan bagay ki deranje match foutbòl jodi a. E senaryo a te bon pou Paris Saint Germain. Tout tout sa k pase lan match la nèt te nan avantaj Paris Saint Germain. Kòmansman match la se yon kòmansman

On ti kal sanble a Vinicius. Li rapid, li dewoutan, epi li gen on bòn frap de bal. Pou mwen menm, sè lòm dè demi final ant Bayern e ekip Paris Saint-Germain. So wap gade doub konfwontasyon Bayern Paris Saint-Germain an, m panse se misye k fini meyò jwè o total sou lansanm dè de match. Il a ete desizif o match ale, li fè de gòl. Li enplike sou li enplike sou plizyè gòl li enplike sou plizyè gòl ankò li fè 2 gòl e nan retou la ankò se li menm ki pasè desizif pou Dembele Dembele jis fè gòl lan men Dembele pa gen twòp travay pou l te fè pou l te reyalize gòl sa donk yon sipèb deboule sou le kote goch alò Bayern fanda antre nan fòmasyon match la menm. Konpozisyon de ekip lan, Bayern te oblije fè dèj ajisteman paske se Bayern ki do o mur e se Bayern ki te pèdi ale a, donk Bayern te oblije ajiste l an fonksyon de Paris Saint-Germain. Premye sa yo fè, yo kòmanse a menm 4 defansè yo men yo chanje yo de pozisyon.

Epi kwatiyò ofansif lan pa t chanje. Se Michael Olise, Luis Diaz sou lè kote epi Harry Kane an pwent. Nan do yo te gen Jamal Musiala. Malerezman pou yo, yo pèdi Serge Gnabry ki pa janm veritableman, alò Jamal Musiala pa janm veritableman peze sou rankont lan. Misye kaziman inekzistan. Pandan tout rankont lan nèt nan fen pwen peryòd lan misye fè de tantativ, misye fè de twa frap men malerezman sa pa mache pou li puiske frap yo te pase au dessus de la barre transversale de la formation parisienne. Mèt nan Paris li menm Luis Enrique etone moun paske Luis Enrique demare avèk Fabian Ruiz alòske Fabian Ruiz sòti anba blesu. Luis Enrique demare avèk Fabian Ruiz. Nan kan an se te Safounov. Lateral dwat se Warren Zaïre-Emery e sa pa gen diskisyon sou li. Lè Hakimi pa la se Warren Zaïre-Emery demi defansif k al jwe lateral dwat pou Paris Saint-Germain. A goch te gen Nuno Mendes epi nan aks la te gen Willian Pacho avèk Marquinhos. Mitan teren an te gen Vitinha, Fabian Ruiz avèk Joao Neves epi devan an les trois fantastiques. Désiré Doué Dembélé Kvaratskhelia Donk Doué jwe yon sipèb match jodi an tou, malerezman li pa fè gòl men misye te trè remiyan, misye te poze defans Bayern nan anpil pwoblèm e se sèlman gòl misye pa fè nan rankont lan. Match sa san m pa gade kiyès UEFA bay meyè jwè, m panse ke yon nèg tankou Zaïre Emery ta kapab meyè jwè l, mwen pale de match demi final retou lan, m pa pale de ale retou lan non, ale retou lan se Kvaratskhelia, men mèt nan demi final retou lan sèlman, si yo ta lonje meyè jwè match la bay Zaïre Emery, Warren Zaïre Emery tou, li pa tap stupide, paske Zaïre, Warren Zaïre Emery, je vais y arriver, misye jwe yon superb rankont, sou le plan defansif misye fon bèl travay sou Luis Diaz. Luis Diaz rarement jwenn do l. E pi Luis Enrique se sa wi kon yon gwo antrenè. E sa k fè Flick m pa janm respekte l. M pa janm respekte Flick. Se sa ki yon gwo antrenè. Yon gwo antrenè fò w kapab fè dè ajisteman. Fò w wè ki fay ou genyen epi w ajiste w. Ki sa n remake? Semèn dènyè Paris pran 2 gòl nan men Bayern Nan aks defans lan. Youn se Michael Olise, lòt lan se se Luis Diaz ki te fè l. Pandan ke Paris te aks la te vrèman degarni. Te gen anpil espas nan aks la. Jodi a, m pa konn si n fè remak lan, aks la toujou bouche. Aks defans Paris Saint Germain an toujou bouche.

Toujou gon pye, toujou gon entèvansyon, se pa Willian Pacho, se Vitinha, aks la toujou bouche. Pa egzanp, pou m, menm si, menm si se pa, se pa, se pa sijè di jou lan, Flick ki poko, ki pwoblèm m gen avè l? E ke se sa k fè fanatik Barcelone fèk kòmanse kriye tou. Se paske misye pa janm korije fay li. Misye toujou, misye toujou panse ke.

e ke yo jwenn yo jwenn fason pou yo kontrekare m, ebyen, m ap fè dè ajisteman. M pa gen pwoblèm jwe ò je pyèj non, men lè m ap jwe ò je pyèj la kounya, fòk mwen pi efikas. M pa ka pa pi efikas nan ò je pyèj la, m toujou kontinye nan ò je pyèj la, yo toujou jwenn do m. Sa pa di m anyen paske mwen toujou ap met jwè o je. Jiskaske m vin pran kanaval gòl, jiskaske m ap pèdi nan grand konpetisyon yo. E la w ap wè e Luis Enrique e Vincent Kompany yo jwe yon lòt match. Tou lè 2 antrenè yo jwe yon lòt match. Bayern fè ajisteman, Paris fè ajisteman tou. Mentnan jan n t ap di nan kòmansman an, senaryo match la jwe an favè Paris Saint Germain paske Pari non sèlman l ouvè skò la bonè, dezyèmman li pa janm nan sitiyasyon pou l al, li pa janm kouri dèyè skò nan match la, epi lè Bayern vin fè grenn gòl pa l lan, kaziman match la te fini, apèn si te rete yn minit lè Bayern vin egalize an, sa vle di kisa, sa vle di ke pa gen tan ankò, li pa gen tan sibi match la, donk. Match retou lan fè sèlman 4 minit a egalite. 3 premyè minit yo, donk Pari te gentan ouvè skò lan. Sa vle di ke 2 premyè minit yo te a egalite. Epi, dè la, 2 dènyè minit yo, match la vin 1 a 1. Sa vle di ke senaryo a te bon pou Pari Sen Jèmen. Mentnan, mwen renmen travay Varachkelia a. Varachkelia jwenn do Konrad Lemè. Epi, misye fon santr. Mon chè, s on bagay mwen konstate nan foutbòl, sant an retrè s on zam vrèman fatal. M gen anpil gòl nan tèt mwen la ki fèt sou sant an retrè. Sant an retrè, m pa kwè ke antrenè jwenn solisyon bagay sa a. E s on bèl bagay lè w genyen on atakan dpwent. ki fè yon apèl kontre apèl, li montre ke l ap mande balon nan premye poto a epi l fè 2 pa an aryè, Del Piero te fò nan sa, e li fè 2 pa an aryè pou l jwenn yon pas an retrè pou l kraze kan an. E Dembele ki t ap parèt a pwen nome nan pwent penalti an, misye jwenn balon. Avantaj Dembele sou gòl lan, premyèman li ideyalman demake, lè defansè santro di Bayern Munich son pre a kontrepye, paske yo menm yo jete yo nan premye poto a pou yo koupe.